Fò nou jwenn rezilta pou peyi pou pou grenn sid la debloke. Nou menm nan sid se nou pou pran desten nou. Paske pa gade nou mouri nan sid. Nou anpil ki la nou tout pa ka vwaje. Nou tout pa ka kite peyi ya pou nale. Fò nou travay. Fò nou travay. Nou pa vin nan vyolans. Nou pa vin kraze, nou pa vin brile bèl bèl ke mwen ap fè. Sa n bezwen, nou bezwen, nou menm pou prensip la debloke. Avèk direktris pò Okay la ki fè magouy li avèk Ariel. Nou menm men mwen, nasyon k ap gade menm vizaj la. Si nou pral maske nou pral konnen nou se yon nèg ki pè moun. Nou menm nan sid. Nou pap janm bay desten nou, nou pap janm lage desten nou. Mwen, an nou kenbe an famoni, nou menm pèp la, paske nou konn ki sa nou gen bezwen. Yo pran pèp sid la pou tete, yo vle pase nou an ba pye. Nou santi nou pa kapab ankò. An nou pran desten nou nan men, nou menm pou nou kapab fè sa nou gen bezwen. Sa vle di, e, e, e, pwogram. Alimantè. Yo debake la, yo bay manje, sa vle di pou e tranbleman de tè k te pase 2021 an. Enben gen yon bato la ki anndan la a, ki plen siman. Enben, menm kote a la y ap fè magouy. Sa vle di tout Semana gentan fè entèvansyon pou l debake, enben yo vire bagay yo, kounye a menm nou kanpe fòk e pwason pwase.

Nou menm jeste jenès nou an te pa fini mezanmi gade eta nou pou wè mwen gade eta nou jenès la vin te pa fini kisa pou yo met nan men nou malgre lè map gade de jenès tankoum jan nou wèm nan la kap gade yo le mond antye a travè le mond maprann anpil bagay pou m senpleman ayiti m pa bezwen ale pou m al vwayaje lòt peyi la m te kapab rich anpil nan lòt frè m sè m yo ankò mwen malveye avès yo kriminèl yo. Yo mete zam nan men jenès la lè map gade jenès la kap depafini sa fèm mal paske ou gen yon pakèt konesans nou kapab
Paske nou se jèn senlwi, nou fèt senlwi, nou leve senlwi e nou vle revolye lakay nou. Se pa nan peyi blan pou n al revolye, imajine w byen, si w nan yon komin konsa epi. Pou gon lò konsa anndan Duconte Tribert Dumel pou malveyan a vès yo, pou kriminèl a vès yo pa vle pou a fonksyone. Nòmalman pou a fonksyone mwen menm m ap jwenn travay, m ka ede tèt mwen, m pap bezwen al peye 3 mil dola pou m al Nikaragwa, m pap bezwen al peye 5 mil dola pou m al Lèzetazini. Imedyatman m gen travay lakay mwen, apatide la m ka fè kòb m pa bezwen pati. Men nèg yo kenbe. Epo a an otaj, yo pa vle ke pou nou menm kom jèn, jenès ki se fwi avni peyi an, pou nou rete lakay nou, yo ta plis renmen nou al pase mizè Sendomeng, pou y ap kouri dèyè nou avèk manchèt, men nou menm nou pran lari a jodi a pou n di, pou nou di, kan menm, vle pa vle, vle pa vle nou konn jan sa ye nou menm, toutan leta. Oubyen yon moun kèk kou sa pa di yon mo, pa di yon mo pou yo debloke pò a, nou menm nan Senlwi n ap kanpe rèd rèd rèd, rèd rèd rèd. Jiska leta tande nou lari ap rete. Nou la jiskaske leta di yon mo, e mo pou l di a fò l di pò a ouvè. E pa nenpòt pawòl n ap pran nan men leta. E pa nenpòt pawòl. Fò k li di, fò pò a ouvri, nou ka resevwa tout bagay nòmalman. Se pou sa n la.

Yo peye 30 mil dola. Donk e se yon pò ki sitye nan yon zòn ki vrèman an sekirite. Se yon mè ki pwofon. Nenpòt bato kapab soti ni an Amerik, ni an Azi, ni an Afrik pou yo debake, vin sou pò a. E m panse ke jodi a la, li enpòtan pou ke nou tout pote kole pou pò a li menm li fonksyone pou kont sila li menm li operasyonèl. Mouvman sa la pou jiskilè? Pou jiskaske bato a debake. E si tout fwa leta pa tande revan di la? Leta ap tande nou. Bato a la, li la fòk bato a debake. Bato a sou pò a la, se Gardy Leger, vis prezidan komite selil de refleksyon donk pou mande pò Senlwi a li fonksyone. Pa bliye ke nou menm nou di nou pap fè mouvman ni pwo gouvènemantal ni anti gouvènemantal. Le mouvman li la, li gen yon bi, li gen yon objektif. Se pou pò di Sid la li menm li operasyonèl. Nan batay, nan batay, nou bloke pò a.

26 zan apre w poko swi, apre mach 17 oktòb la, resi gon bato entènasyonal komèsyal ki akoste kote pò a e ke gon gwoup moun ki di bato sa a pa ka debake Bèdimè, li pa ka debake nan pò Senlwi a. Yo di a nou.